Bonjour bonswa le mond isi tele entèkonsyans non m se maksim mesi pou imans valè e jigantik respè nou aksepte tèt a tèt sa jodi a jodi a nou pral pale de vètyè Yon moman istorik zansèt nou yo te fè. 18 novanm 1803. Mwen pap ba nou manti. Gen moun te di Ayisyen te fè Vètyè 1803 1803 a. Se pa vre ditou. Se pa vre, se pa vre, se pa vre kankou dyab Ayisyen pa t fè Vètyè 1803 sa pa t egziste. Petèt evènman ki te pase 18 novanm 1803 a te fèt vre men se pa Ayisyen ki te fè l. Ok si w bezwen konnen rale ti chèz ba w nal chita ann al fè yon deba istorik. Istwa listwa pa janm falsifye tèt li. Istwa rete istwa. Istwa son eleman ki pure.

Ou pa konnen w malad, ou pa ka ap trete tèt ou. Il fò w konnen w malad dabò pou w ka ap trete tèt ou. Menm si w pa ka ap trete tèt ou, pou w chache solisyon an, chèche moun ki kapab la pou ede w pou w arive trete tèt ou. Se menm jan tou, si yon moun pa konn tèt li, li pa k'ap libere tèt li. E m pral di nou yon bagay ankò, pa gen yon esklav ki janm kapab libere tèt li. Tout tan, moun ap repete, Ayisyen se premye peyi esklav te ba li tèt li libète. Non. Depi yon moun ka rive, ka panse sèlman, pou koupe tèt mastè a, pou detui mastè a, a vle di w libere. Esklav pa janm fè kapab fè revolisyon e jodi a nou kapab wè sa an Ayiti. Jodi a, ok. A vle di, se moun ki libere tèt yo ki kapab fè yon revolisyon. Bon. Ist, moun ki te sou lè lye e moun ki ekri listwa Yo fè w konnen animal rapas yo, animal ensatyab yo, animal devoran an, sa yo rele w Ewopeyen an, te pile tè Ayiti 1492. An nou dakò sou sa. Tout moun konnen 1492 se lè Satan an te pile tè a, li vin fè tè a vin tou de wouj. Bon. De 1492 rive 1505 oubyen 1515, vrèman endijèn nasyon an ki te egziste sou tè a, pli pase dimil an, yo te detwi tout, apèn si te rete yon senpousan. Kidonk, Ayisyen pa t kapab fè evènman ki te pase 18 novanm lan, 1803 a. Pa t gen Ayisyen ki te egziste ankò. Oke? Si yon moun pa t egziste, kòman l kapab fè. An n al pi lwen toujou, menm peyi ki te rele Ayiti dapre istwa a, tout moun di se Ayiti. vrèman non peyi a t egziste. Li pa t egziste pli pase 200 oubyen 250 an, non Ayiti a pa t menm egziste, repete, lan koloni fransè a, oubyen koloni espayòl la ki te divize an de, zile a te divize an de, Santo Domingo, Ayiti. San, non, eskize m, Santo Domingo, Sendomeng. A vle di, pa t gen afè Ayiti ki te, ki te la a. Kòman Ayi, kòman Ayisyen pral te kapab fè yon revolisyon 18 novanm 1803? Enposib. Bon. Kiyès ki te Ayisyen an, vrèman Ayisyen an, kiyès yo te ye? Se endijèn yo, sa yo rele Arawak yo, Sibòne yo, e sa yo rele yo ankò, mèt peyi a, ke m di nou mèt peyi a pito, ok. Se moun sa yo ki te vrèman Ayisyen. Bon. An n rive kounye a la, apre tout mizè, tribilasyon, enjistis, krim odye yo te fè zansèt nou yo, yo vin arive pral fonde Yon mouvman ki rele panafrikanism. Yo fè l twa fwa nan listwa. E si nou pèmèt mwen, m kab di nou ki lè ke li, sa te fèt nan listwa. Premye panafrikanis la, François Makandal. Listwa pa di lè a egzat li men nou kapab 1740 yo, oubyen nan nan ta 1740 yo, rive 1750, pa bliye, Makanda a, Makanda vwayaje, 20 janvye 1758. Sa vle di se yon nèg ki t ap batay plis ke dizan. A vle di, ann pran, misye t ap batay ok, ann nan pran lane 40 yo konsa, nan fen 40 yo. Sa ki te nesesè pou zansèt nou ki t ap batay etan yon yon ti gwoup endividyèl, endividu tout kote ap batay len ak lòt, Yo te vin fè premyè panafrikanis la pou yo chache estrateji, konminezon pou yo te kab detui animal devoran an ki t ap fè zansèt yo tout kalite enjistis yo. Premyè panafrikanis sa yo te aklame. Oubyen yo te nome François Mackandal kòm chèf rebelyon an. Pa bliye sa hein. Poukisa? Misye te gen abilite e kapabilite lan tout lè nivo. Misye te yon gran doktè an fèy, li te yon gran majisyen, li te yon gran gerye, guerrier, avèdye se misye yo te aklame. E vrèman se tradisyon misye a, sosyete sekrèt misye a la a ki pral mennen nou nan tout espas ke Bòb a nou la. Sa te premye mouvman panafrikanis ki te egziste ann Ayiti. Dezyèm lan, jiskaprezan pa lavwòl la, pa gen oken istoryen kapab di,

Ah la la kounya la gon bagay la mwen paka konprann non kijan fè boukman al al pou al fè dezyèm panafrikanis la nan menm lye nan menm nan menm lye kote makanda ka tap fonksyone a kidonk nan mande tèt nou poukisa la lè e sa m toujou ka pa konprann nan rechèch mwen map mande tèt mwen eske boukman douti papa boukman pou pa pou byen di pat yon lèl te jèn gason ni nan jè nan lajenès li li pat yon. ajan Makanda. Sa fè dezyèm panafrikanis ki fèt. Ok, twazyèm panafrikanis la ki pral fèt la, se malere, gen ti istoryen ki pa vrèman konprann istwa, yo fè w konnen Desalin t al fete fèt drapo Akayè a.

Sa vle di ou panse ke yon moun pral ak 3 nèg sa yo pral Akayè pou yal monte yon drapo? Sa na gentan diskite l lontan. Fèt drapo a na gentan pale l. Donk kidonk, nan fèt drapo sa yo te aklame oubyen pwoklame Jean Jacques Dessalines kòm jeneral an chèf lame endijèn nan. Se menm jan tou 1791 yo pwoklame Boukman Boukman Douti ak Cécile Fatiman kòm lidè ki pral mennen mouvman rebelyon an. Nou la toujou. Ok. Kidonk, koulè nou pral rive kounye a la a, 18 novanm 1803, frè m, sè m yo, Lè m ap di frè m, sè m yo, m pa di frè an Kris non. M ap di frè desandan Afriken m yo, nwa, Afriken nwa. Se pa t Ayisyen ki te fèt, ki te fè Bwa Kayiman an. Non, se pa t Ayisyen ki te fèt Bwa Kayiman an, se pa t Ayisyen tou ki te fè 18 novanm 1803 a. E se pa t Ayisyen tou. Makanda te pa bliye, tout tan ap repete sa, yon moun yo te fè esklav, li pa gen nasyon. Li pa gen manman, li pa gen papa, li pa gen madanm, menm pitit. Pitit, madanm ou konn anba vant ou, Ariel Madra pa sa vin rale li. Pitit ou devan ou, li rale li pa fè sèks devan ou avèk pitit ou. A vle di nou pa t gen nasyon, nou pa t ayisyen. Ok? Nou te esklav. Bon. Wi, nou te vann esklav. Men m pral di nou kilè nou vin Ayisyen. Ok. Se 18 novanm 1803, se pa t Ayisyen ki te kale Franse. Se te Afriken ki te wonfle l, ki te bat. Français. Se pa Ayiti ki te kale Ronchambeau. Se pa Ayiti ki te kale la France. Ayiti te kale l'Europe. Se Africain ki te demantle tou lè 3 lame ewopeyen yo. Pat gen, pat ko gen Ayisyen siste, blòdè. I'm not gonna be lying with you. M pap pale manti avè nou. Why I have to be lying with you? Se te Afriken ki te wonfle lame franse a. Se te Afrika ki te anfas Lewòp, tou lè 3 pwisans ki te egziste a. Kounya la a, kilè nou vin ayisyen? Kilè nou vin ayisyen? Nou vin ayisyen aprè deklarasyon papa nasyon an a tout gason vanyan e fanm vanyant yo. yo deklare nou papa nasyon an te di ankò, m ap repete sa pou nou ankò, lè yon vòlè vòlè yon bagay, ou wè vòlè a vòlè bagay la nan men moun lan, ou kouri w al vòlè l nan men moun lan, ou pi vòlè pase vòlè k te vòlè a. Misye di te di papa nasyon an te di nou peyi ayiti a li pa pou nou men pou moun peyi a te ye yo detwi peyi a si nou bay peyi yon lòt non nou vin pi kriminèl pase premye vòlè vòlè a ki te retire non an nap rele peyi a ayiti ayiti a y i t i ayiti. An gwo, nou vin yon Ayisyen adoptif. Gen yon diferans ant ras e nasyon. Yo di a, non, non, nasyonalite nou se Ayisyen. Men jiska prezan nou pa ras Ayisyen. Nou se ras Afriken nou ye. Se Afriken ki te fè endepandans la. Men jodi a, nou dwe batay pou Ayiti paske papa nou te tiye tout movèzespri yo e san nou te koule. Eske nou konnen apre nou fin rankontre Akayè 18 me 1803, 18 me 1803, me, jen, jiyè, out, Sektanm, Oktòb, Novanm! Sa fè 7 mwa. Èske nou konnen lè woulo konpresè sa a lage, lame, lame endijèn sa a pa t gen moun t al wè madanm yo? Desalin pa t konn konbyen madanm li te manje? Pitit li? Men ki rad yo te chanje sou yo? Kote yo te, kote yo te jwenn moun ki ba yo manje? M p ap ba nou manti, tout rad, rad ki te sou yo yo, soulye yo sal, se batay! Gen gen lè yo rive, yo, yo, yo menm fè woulo konprese atè pou len mache sou lòt pou l ka pran janbon kote. Men jodi a, nou konn peyi sa a ki moun ki te pile vye tè sa a? Lan lòt emisyon an, m'a di nou ki, ki moun ki te pile tè Ayiti a. Men tanpri, pa bliye abòne. Tanpri pa bliye subcribe or like pou n ka kontinye fè sa map fè a. Pafwa pandan map pale menm abòne a pa nan tèt mwen m bliye sa men fò tanpri fèl pou mwen sim pa tonbe lan wout la ma kontinye fè sa map fè a ok. Map di tout moun mèsi sak moun ki te dakò avèk sam te di a mèsi e map di moun ki pat dakò tou paske w te pasyante Ou te pran ti tan pou tande m. Si m pa tonbe lan wout la, m a kontinye. Ale m prale, si m pa mouri, yon jan y a wè mwen. Ale m prale o, mwen prale, ale m prale, si m pa mouri, yon tan n a wè mwen. Si m pa mouri la, yon tan n a wè mwen. Si m pa mouri la, yon tan.